Mesye nwa sa a n ap gade ki kanpe nan mitan de blan avèk latèt hot, kravat wouj, kostim ble, li se yon imigran ayisyen k ap viv Ozetazini. Sofke, kontrèman a sa Donald Trump panse, li pa yon kriminèl, li pa yon manjèd chen, li pa yon manjèd chat. Men li se yon US. Atoni, Avoka dè Etazini, apwente, nome, pa le Prezidan Joe Biden le 15 septanm 2022 e aktyèlman lap dirije yon biwo ki gen prè de 500 avoka e pwofesyonèl de soutyen. Ameriken ki chaje pou yo ankete e pouswiv pou krim federal ki fèt dan le sid de la Florid, kote jisteman, mwen pa pral di se koyensidans, mwen panse fò Donald Trump avèk JD Vance ta pran ti tan pou yo reflechi pou yo konprann ansènyeman sa a ki vin jwenn yo nan sitiyasyon sa a.

Si jisteman maladi rasist, si jisteman yo ta avegle, yo pa ta ka konprann sa k ap pase an, e si yo ta vle kwè se azar, alon dire ke le azar fè byen lè choz. Si nan tèt Donald Trump, Imigran se sal yo vin sal san peyi an jan l di l. Se kriminèl, se dilè dwòg, se kadejakè, tout sa li ye li menm. Imigran ta sipoze jisteman ap jije pou swadizan oubyen pou tantativ dasasina sa a ki fèt sou li. Men il ariv ke lakize Ryan Woods se yon native, yon Ameriken natif natal, e pwokirè an chèf tribinal federal ki pral trete ka sa a, k ap trete ka sa a, li se yon imigran ayisyen ki rantre isit Ozetazini a laj de 16 an.

Kòman l fè rive la? Ki pakou l? Ebyen pakou l pa diferan de pakou anpil nan nou imigran, imigran de patou, men sitou imigran ayisyen ki kite peyi nou avèk on rèv, avèk kapasite, avèk konpetans e ki vin itil peyi sa. E sa Donald Trump pat janm rive fè nan lavi l, Marckendy Lapointe, li te sèvi peyi Etazini nan lame. Li te fè 6 an dabò kòm rezèvis, answit li te fè 6 mwa an Irak pandan ke te genyen lagè an Irak. Mackendy Lapointe fèt Pòtoprens. Manman l se t on machann ki te konn vann nan lari. Papa l se te yon bòs tayè. A laj de 16 an, Li rantre isit, Ozetazini, pli presizeman Miyami, avèk manman l, avèk sè l, avèk frè l. An 1987, Mackendy Lapointe. US. Atoni. Li gradye nan Miami Edison Senior High School. Apre sa li rantre Miami-Dade College. Li te konn kondwi taksi. Li te konn travay avèk manman l nan on restoran sou Biscayne, anpil moun Miami konn Biscayne. Men tou, li te sèvi tankou Tim Walz pandan sizan antanke Marine Reserviste e apre sa li te pase si mwa ann Irak li t ap goumen pou peyi Etazini. An 1993, Marckendy Lapointe, li gradye, nivo lisans, an finans, from Florida State University, nan Inivèsite de Leta de Floride. Lisans an finans. an 1993. Li travay pandan kèk ane nan sektè bankè lan avan ke l deside al pouswiv on karyè nan domèn di dwa, nan domèn jiridik. E la, li ta pral pran degre juris docteur nan fakilte de dwa, de l'Université de l'État de Floride, Florida State University, an 1999. An 1995, li te vini yon US Citizen. Avan ke Joe Biden li menm li te nome Mackenzie Lapointe kòm avoka dè Etazini,

E answit li te vin pwokirè adjwen, menm jan Kamala te pwokirè adjwen tou, Dèzetazini, pou distri Sid de la Florid de 2002 a 2006. E la li te okipe l de afè kriminèl federal ki gen rapò avèk.

E tankou jan mwen te di l deja, an septanm, 15 septanm, 2022, a lisu de yon komisyon bipartizan, sa vle di te gen repibliken e demokrat, Joe Biden li menm li nome McKenzie an tan ke pwokirè jeneral dan le sid de la Florid e li te konfime Nominasyon sa te konfime par le Sena ameriken. Sa se yon ka pami plizyè ka ke nou genyen kòm imigran ayisyen ki, kontrèman a Donald Trump e jan Kamala te di nan deba, nou pa t jwenn, yo te ban nou plizyè milyar de dolar sou yon plato ajan, Apre sa, pou nou kriye fayit, pou nou deklare fayit pandan plizyè fwa, pou nou ka vòlè lajan Leta. Nou pa t fèt ak yon kiyè dore nan bouch nou. Men nou konn pou kisa n la, nou konn kisa n vle. E nou reprezante jisteman yon franj, yon gran pati nan fòs de travay a tou lè nivo, tankou jan m te di l nan videyo semèn pase an. Nou se chèf dantrepriz, nou se doktè, nou se enfimye, nou se enfimyè, la kounye a nou se pwokirè, Mackendy Lapointe, mèsi. Ke Bondye gide w nan travay sa ke w ap fè, men sitou nan leson sa. Nan repons sa ke ou pèmèt nou bay Donald Trump ak JD Vance. Silvouplè ou menm ki tonbe sou videyo sa. Fpon ti poz pataje l konnya. Se meyè repons nan moman kote yap menase ayisyen nan moman kote ayisyen fè la yn antan ke manje manjèd chen manjèd chat antan ke kriminèl antan ke moun kap sal san peyi an antan ke moun ki pran sprenfil hoa yo ki fèl tounen yon depotwa. Donk pataje video sa. An repons a Donald Trump et JD Vance. Fè yo konnen nou pa bezwen etikèt manje chen manjed chat nan. Paske nou se de rude travayè. Nou se atoni, nou se prokirè jeneral. Kap ankete jisteman sou ka. Ki mete an akizasyon. Le natif ameriken Ryan Routh yo akize pou tantativ dasasina sou li menm Donald Trump. M pa kwè m bezwen di plis ke sa. Se vre nou konnen se divèsyon k ap fèt, men manman m toujou di se an jwèt yo batize jwif. Yo konnen sa y ap fè a pa inosan. E la prèv, anpil Ayisyen kòmanse sibi pèsekisyon nan travay yo, nan vwazinaj yo, pitit yo kòmanse sibi pèsekisyon nan lekòl, nou wè gen rimè, atak bonm, eksetera ki fèt deja, nou wè cherif, Hoa yo ap mande pou idantifye kay imigran kou natif k ap sipòte Kamala paske se yo yo repwoche ki fè imigran rantre nan peyi an. Se le moman plis ke jamè pou nou rete solidè. Se pa le moman pou n ap tire boulèt youn sou lòt. Se pa le moman pou n ap. Alimante move pawòl, akizasyon san fondman, akizasyon mechan de move gou sa yo ke y ap fè sou nou, men se le moman pou nou rasanble nou youn dèyè lòt e pou nou jisteman voye youn lòt monte. Nou se yon pèple ki gen yon histoire. Se vre lakay pa bon e si lakay te bon anpil nan nou nou pa t ap la. M panse ke okazyon sa ka pèmèt nou ini nou, paske jisteman li lè li tan pou nou raple ke fòs nou se nan linyon li ye. Mèsi paske w te gade videyo sa, mèsi paske wap pataje l pou fè anpil moun jwenn ni. E si w son nouvèl abòne tou, mwen di w byenvini sou chanèl sa.